Repeye toujou kenbe menm pozisyon li. Se vre Ariel Henry toujou sou pouvwa a, men pou nou menm nan òganizasyon Reveye nou panse ke le Docteur Ariel Henry se yon ti fil ki kenbe l. Lè nou pale de yon ti fil, sètadi ke mwend efò ke aktè yo fè, mwend efò ke manm nan opozisyon an fè, Ariel ap tonbe, ap pèdi pouvwa li. Poukisa jiska prezan Ariel Henry jodi a 10 fevriye Ariel Henry sou pouvwa se paske gen manke gen koezyon nan mitan manm opozisyon e poukisa nou di yo manke gen koezyon paske estrateji de batay la pa byen defini gen nan metòd de konba gen nan manm opozisyon an kap pale de revolisyon. Gen nan yo k ap pale de dezobeyisans sivil, gen nan yo k ap pale de kraze brize, men yon lòt gwoup ap pale tou de, ap pwone de mouvman pasifik. Donk, lè w gen yon gwoup nan opozisyon an ki pa antann yo sou yon sèl estrateji, li fasil pou yon moun ki nan pouvwa rete pou anpil tan. Donk, tou senpleman depi ke. manm nan opozisyon an, sètadi aktè nan opozisyon an, gen yon pozisyon komin sou depa Ariel, imedyatman Ariel ap ale.
Chaje dafè Dèzetazini te pale e nou wè Ariel Henry pale, se prèske menm pawòl yo ki repete nan diskou yo. Selon nou menm, kòman nou rive konprann sa? Bon, Doktè Ariel Henry se sa ke chaje dafè a di a se li repete. Li di ke yon tranzisyon pa ka ranplase yon tranzisyon. Li di se apre eleksyon pou Ariel kite pouvwa. Nou menm nan Reveye pozisyon nou klè. Ariel Henry pa gen kapasite pou dirije peyi a. Paske apre 30 mwa, si Ariel te ka regle yon bagay serye, li t ap gen tan fè l deja. Dayè, pou ke gen eleksyon, il fo gen kondisyon ki. ki genyen dabò. Ki kondisyon primòdyal se sekirite. De jou an jou, de è an è, se yon zòn k ap pèdi. Se yon tèritwa k ap pèdi. Se gang k ap kontwole yon zòn. Donk, yon tip de gouvèneman, yon premye minis ki pa ka kontwole zafè sekirite yon pèp, li pa ka pale de eleksyon. Sètadi ke Ariel Henry, an okin manyè, dayè li poko janm. M bay prèv ke yon moun gen kapasite pou regle pou regle yon bagay serye an Ayiti, voir fè eleksyon. Sètadi kesyon de tranzisyon pa ka ranplase tranzisyon ke chaje dafè Eric Stromayer di a, li pa kenbe, li pa chita sou anyen e Ariel Henry repete menm bagay la, se yon refleksyon ki absurde, se yon refleksyon ki san fondman. Se yon agiman ki pa kanpe sou anyen, kesyon tranzisyon pa ka ranplase tranzisyon. Lè w sou pouvwa a nan yon gouvèneman de tranzisyon, ou gen pou ou devwa pou bay rezilta. Rezilta pa bay, ki sa yon gouvèneman tranzisyon gen kòm misyon, se lòganizasyon de eleksyon. Apre 30 mwa eleksyon pa ka òganize, kesyon di yon tranzisyon pa ka ranplase tranzisyon se yon pozisyon ki san fondman.
Kòman w eseye konprann aksyon pou aksyon malfwa polisye ap mennen sou kèlkeswa militan ansanm avèk jounalis nan peyi a? Nou panse ke lapolis la manke, gen anpil nan manm nan polis la ki manke pwofesyonèl. Se mank de pwofesyonalis ki fè sa. Se sa fè ke n ap mande ke polisye yo pou yo plis pwofesyonèl nan aksyon pa yo. E m pa ka konprann kòman ke popilasyon ap manifeste an vèti de konstitisyon an, presizeman atikle 31 e atikle 28 ki bay popilasyon dwa pou yo manifeste pasifikman. ki bay popilasyon an pou yo reyini, pou bay popilasyon pou yo ka fè reyinyon ansanm pou chèche solisyon a pwoblèm pwoblèm pa yo, epi lapolis ap itilize zam ke popilasyon an depanse pou achte, epi se kont popilasyon an menm lapolis ap itilize l. Sa li trè trè grav e li achi grav. Donk lapolis gen pou devwa pou yo vin plis pwofesyonèl paske an oken ka, an oken ka yon polisye pa ka itilize zam li tankou bonbòn lakrimojèn pou yo tire l epi se yon se zye yon yon jounalis ki pran. Nan ki sans? Paske dayè si w ap tire gaz lakrimojèn se anlè pou w tire l. Ou paka tire a a wotè dòm. Donk m panse ke moun polisye sa ki fè sa a li pa yon vrè polisye. S on fo polisye. Menm si l te nan lekòl polis, s on fo polisye. Dayè, li pa aprann nosyon esansyèl, nosyon de baz ke tout polisye dwe konnen. Donk, kòman popilasyon an dwe kanpe anvè yon gouvèneman ki san lejitimite e ki deja genyen twòp tank mas pouvwa? ki pa gen bilan politik, lojman zo, zòn tavè ak bandi ap pran teritwa, kòman popilasyon an dwe kanpe yo? Popilasyon dwe kontinye manifeste. E ankò yon fwa nap di ke Ariel Henry se yon moun li bezwen tou senpleman yon ti efò an plis, yon efò koyeran pou l kite pouvwa. E dayè menm Etazini pa ka sipòte Ariel Henry. Paske Etazini, an depi de tout pwoblèm yon moun ka gen avèk Etazini, yo gen yon minimòm ke yap konsève. Nou wè ke lè Ariel Henry te pran te pran pouvwa apre asasina Jovenel Moïse la, li te gen l an vèti de yon desizyon ke Jovenel Moïse te pran. Se Jovenel Moïse ki te nome l. E Jovenel Moïse t ap lite pou l te kite pouvwa 7 fevriye 2022. Donk, Ariel te gen yon lejitimite parapò a Jovenel Moïse ki. ki swat pou Jovenel Moïse byen ke se te yon pozisyon ki te divèje, sè ta di ke gen moun ki te pa t dakò avèk Jovenel Moïse. Gen anpil moun ki di manda Jovenel Moïse te gentan fini depi an 7 fevriye 2021. Men sepandan Jovenel te teni ke manda l t ap fini 7 fevriye 2022. Donk an vèti de pozisyon Jovenel te gen konpreyansyon de konstitisyon an, nou te ka ke di ke Ariel Henry te gen yon minimòm de lejitimite, e lejitimite a t ap fini 7 fevriye 2022. Apre 7 fevriye 2022, Ariel Henry vin vin fè dè zakò avèk manm nan sosyete sivil la e manm nan nan opozisyon an. Sa te vin bay yon lòt lejitimite, sètadi a vèti de akò ki te gen. Pa egzanp, akò 21 desanm 2022 a. Akò sa te pèmèt Ariel kenbe toujou. Men aktyèlman, Ariel non sèlman li manda Jovenel fini depi 7 fevriye 2022, pa gen okenn akò aktyèlman. Ariel Henry pa gen anyen nan men l. Sètadi ke menm Etazini pa p kontinye sipòte Ariel Henry. Nou mèt kwè m, popilasyon mèt kwè, reveye, pa gen men kenn moun nan Etazini la k ap kontinye sipòte Ariel. Sepandan, si popilasyon an pa leve kanpe, pa kontinye manifèste, Si klas politik la pa gen yon pozisyon komin, Ariel ka kontinye rete sou pouvwa a. Men imedyatman popilasyon an kontinye manifeste e klas politik la gen yon pozisyon komin, sètadi ke yo klè nan sa y ap di a, yo di Ariel ale men ki moun ki pou ranplase w, Ariel p ap fè yon semèn l ap kite pouvwa a. Reve te pou yon mouvman pasifik. Nou toujou kenbe menm pozisyon an, nou panse yon mouvman pasifik ka voye Ariel Henry ale? Byen sur, mouvman pasifik ka voye Ariel Henry. Men senpleman fò nou koyeran. Fò ke, an menm tan n ap fè mouvman pasifik, fò pawòl nou, pozisyon nou, fò nou rete sou li. Pa egzanp, Oganizasyon Reveye te di klèman Ariel Henry dwe kite pouvwa a e se prezidan Kou de Kasasyon pou ranplase li. E nou te di tou, prezidan Kou de Kasasyon an, apre ke l fin pran rèn pouvwa a, li dwe reyini avèk klas politik la, ak manm nan sosyete sivil la, pou w ka chwazi yon premye minis e monte gouvèneman. Sa se yon pozisyon ki klè. Li pa gen deba ladan l, li klè, sètadi tout moun ka konprann li. Mentenan, lòske w ap fè yon mouvman kontre yon premye minis ki deja nan an fonksyon, sètadi ke pouvwa a fòs bò kote l, epi w pa koyeran nan pozisyon w, detanzantan w di yon pawòl agoch apre w di yon lòt pawòl adwat, ou ranfòse moun nan ki nan pouvwa a. Donk, an konklizyon, wi, manifestasyon pasifik ka fè Ariel kite pouvwa a, e l ka fè Ariel kite pouvwa a nan menm nan mwa fevriye a, men l ap depann de pozisyon manm sosyete sivil la e pozisyon manm ki nan klas politik la, nan klas opozisyon an, ki pou klè nan diskou pa yo. Klè a sa vle di ki moun ki pral ranplase Ariel. E fò m di n sa an pasan, m ta renmen pou m pwesize sa pou popilasyon k ap gade m la e k ap koute m la tou. Etazini se se pa zanmi Ayiti. Se enterè y ap defann. Se tankou m te ka di w se biznis Etazini ap fè ak Ayiti. Etazini bezwen yon entèlokitè. Li bezwen yon vizavi. Li bezwen yon moun ki nan pouvwa tou senpleman. Li pa bezwen konnen si se Ariel ki sou pouvwa. Li pa bezwen konnen si se Joseph ki sou pouvwa. Li pa bezwen konnen bagay konsa. Li senpleman bezwen yon moun ki sou pouvwa pou l ka fè afè avè l. Sètadi pou l ka defann enterè l. Si nou menm pèp ayisyen nou vle pou Ariel kite pouvwa, Etazini pap ka kanpe kontre sa. Isufi ke li santi ke nou klè, nou koyeran nan pozisyon nou. Ariel ap kite pouvwa men ki moun nou vle pou ranplase Ariel. Kan nou fè sa, kan nou gen pozisyon komun sa, Etazini kòm yon gwo aktè nan kriz ayisyèn nan, lap lap mache nan lojik pèp ayisyen. Yon dènye mesaj pou nou fini.
Dènye mesaj la nou di pèp la rete mobilize. Mobilizasyon pasifik, pa koute pèsonn moun kap di fò nou kraze brize epi la Russie ou byen la Chine ou byen lòt peyi a pral vin ap vin rekonstwi pou nou, se pa konsa bagay la ye. Se si nou kraze konnen ke se nou kap al rekonstwi. Se vre ke na gon lòt peyi ki ban nou èd, men nou pa ka lage peyi a sou kont letranje, li pa fè kenn sans. Donk, m panse ke lè nap fè manifestasyon fòk nou fè de manyè pasifik, men nou fò nou soti an mas nan manifestasyon. Sètadi kò nou an kantite. E depi nou an kantite epi nou gon pawòl ki klè, nou koyeran, nou gon pozisyon komin, Ariel ap blije kite pouvwa rapid rapid. Mèsi. Mèsi bokou.